Koman nou ye koman nou ye nou anfòm Se avèk anpil plezi a pou nou fè yon ti pale avèk ou Nou vle plis moun konnen chanèl la avan ke nou gen yon pwojè pou nou kapab e lanse pwojè la. Nou envite ou voye zanmi ou vin sou chanèl la pou l'abone. E lè nou kite yon videyo, Yon konsèy tou. Nou swete ou kòmante. Kite kòmante pa ou. Kòmante pa ou se vreman enpotan pou mwen. Konsèy pa ou pou mwen se vreman enpotan nan vi pa mwen. Kore m, epi mwen men m ap kore ou. Anvan? Kore m, epi mwen m pou m kore ou. Voye m al kore ou sou chanel ou a. M pa gen problem pou m fè sa. Mwen pre. paske nou se jèn ayisyen len e dwe ede lòt avanse byen ke nou konnen ayisyen souvan di blan yo rasis men nou menm tou nou gen nou rasis tou e pa bliye sa fòw kapab analize tèt ou gen anpil ayisyen ki rasis nan sans sa. yo pap ede ou avanse, y ap kritike ou pou yo demoralize ou, pou yo e wè kòman ke sa w ap fè a yo kapab dekonsantre ou ladan l. E poutan, blan tout sa ou fè li toujou ap aplodi ou, y ap di ou byen, byen, byen, byen. Sèke e pa sèlman blanch an ki rasis. Ayisyen yo soti pi rasis. Ou konprann? Gen ayisyen ou ka menm ayisyen avèk li, li nan blòk lan. Epi poutan, ka gen yon bagay, li pa pa pwoche ou pou l ta pale avèk ou. Ayisyen wè ayisyen, len ap moute sou lòt, pa ka salye, pa ka salye. Se vrèman rasis. E pa sèlman blanch an ki rasis. likes e kite kòmantè paw nou pap pale anpil konsèy pa nou pou ou jodi an nou vle ou fè yon analiz ki analiz li ye pandan moman e kowona sa ou nan peyi etranje ou menm ki kanpe nan travay ou ou menm tou e ki pa ki pat ko jwenn travay kelkanswa peyi ou ye a mwen menm mwen brezil kelkanswa peyi ou ye a fon analiz pou wè. Kòman ou pral jere bagay yo nan lòt moman? Lè ou vin jwenn yon travay, kòman w ap jere sa? Se vrèman enpòtan ke sa m ap di an. Moman kowona a, yo kanpe tout travay, bon m p ap di tout, yo kanpe an plizyè moun nan travay. Gen anpil travay ki kanpe, gen anpil travay ki voye moun ale. Kèlkanswa peyi ou ye a, mwen m pa konnen pou kote ou ye a, men mwen konnen aktyèlman Brezil la gen anpil travay ki voye anpil moun ale. Anpil moun ale. Men sa n vle di, ou menm k ap travay, avan ou gen yon ti kòb nan men ou, ou pimpe l Ayiti. Se byen. Fò w soutni moun yo. Ou sòti, tout kouzen, tout manman, tout papa, tout frè, tout sè, gen espwa sou ou. Menm fiyèl, menm zanmi, tout gen espwa sou ou, sistèm ayisyen an. Blan, isifike, li majè. li majè li li gen madanm ni li gen mari li li pa konn afè fanmi men nou menm se diferan tout fanmi konte sou fanmi yo men sèlman sa ke nap di ou si ou te konn voye 100 dola al ayiti voye 60 ekonomize rès lan sou kanè w, sou katon w, rezon pandan kowona sa nou pran anpil leson, ou menm ki pat nan travay, ou menm ki te nan travay yo voye w ale, ou pa ka dòmi nan lari. Ayiti moun anfème kay chak 1 an, y ap achte ti dlo, y ap achte bon. Yo kapab itilize lanp a vè pou yo sèvi kèlkanswa yon balèn. Men nou menm an isi ekjijibleman fò nou peye dlo a, fò nou peye kouran an, fò nou peye kay la. Depi mwa a rive blan pa konn afè w, li pa gen zanmi nan sa. Li pa gen zanmi nan bagay sa yo, fòk ou peye bil ou ekjijibleman. Pandan yo voye w ale a. Ti sa w te gen an ou te gentan voye l Ayiti, di m nan ki sa w ye? W ap reflechi. Ou dwe reflechi nan yon lòt sans kounye a. Si w te konn voye 100 dola, voye 60, voye 70, sa pral depan de nonb moun nan ou genyen an. Voye 50, pa voye tout sa w genyen an ale epi ou menm pou w rete. Sa k ta di, moman sa a se kowona ki te ka pran espas sa a. Fè tout moun ap panse ou pa ka sòti. Ou rete andan kay e kay la kote w rete a fò w peye l. Dlo a w ap itilize a, ou pa ka rete pou w pa benyen, pou w pa bwè dlo, pou w pa fonksyone. Fòk ou peye l. Limyè a, kouran ke yo ba ou a, w ap chaje telefòn ou, w ap jwenn ti dlo glase, w ap bwè a, fòk ou peye l.

Gen moman difisil. Gen kou ki pi di. Gen kou ki pi rèd ke sa. Ou wè moun nan ki Ayiti a, tout tan w ap voye ba li, se konsa l ap wè bèl bagay pou l achte. Sitou gen anpil fi, kòm gason, yo wè yo te bezwen yon dra, yo wè yo te bezwen yon bonm, yo wè yo te bezwen yon chodyè, yo wè yo te bezwen yon bèl rad, Yo pa konnen bagay sa paske yo konnen lòt moun ap voye ba yo ekonomize ou menm panse avèk tèt ou paske gen kou ki pi rèd m swete nou panse avèk ti mo sa m di nou si nou te konn voye 500 voye 250 ekonomize 250 lan si ou te konn voye 300 voye 200 ekonomize 100 reyaz lan. Mph bay serye map di w la wi ekonomize l paske bagay yo pa fasil nan peyi etranje bagay yo di ekjijibleman ou deja la fok ou fonksyone fok ou sèvi fok ou viv fok ou manje fok ou bwè fok ou achte yon deodoran pou mete sou ou mèt kay la. pa konnen afè Ekjijibleman mwa a rive fòk ou al peye Ou pa al peye dlo a y ap koupe l ou p ap jwenn dlo ankò Y ap koupe kouran ou p ap jwenn ni ankò Moun Ayiti M swete nou konprann lè yon moun voye yon 20 dola ba nou pran sa an chaj silvouplè Pran sa an chaj E pa san rezon non nou wè m pèsiste sou sa paske. Pat gen moun ki te atann avèk kriz sa. Kriz sa e pat gen moun ki te atann li. Gen anpil moun ki chita. Men moun nan te menn te blanch. Li tap panse a lòt mwa, li pat panse si yo tap voye l ale, si maladi sa tap mete pye. Di m sa w vle. Pa gen ap rete. Sitou, bon nan Brezil m pa konnen si gen yon kote. Men, majorite kote m pase yo pa gen ap rete. Moun pap prete w lajan. moun pa prete w lajan. Peyi a gran, twa ka de tan ou te wè moun sa lontan, li deloje l al nan yon lòt vil. Moun pa prete moun lajan. Se ou menm ki pou panse, analize avèk tèt ou, epi pou byen viv, pou sèvi avèk sa ou genyen, viv avèk fòs epi kouraj. Epi konsa, demen, dlo w p ap koule. Abondan, Ti kras ka vini se vre, men w ka remoute l. Li pap koule san rete. Men lè w pa gen nan men w, ou pa gen yon moun, moun nan te nan yon ti chanm kay li menm a madanm ni a mari l, li pa pral pran w met anba vant li. Di m sa w vle, ou nan lari. Panse, panse, m panse se tanmye. si nou reflechi konsa, sinon kenbe ti konsèy sa yo ke m ban nou an, m panse l ap ede nou. Epi pa bliye pataje, pataje si nou renmen sa ke ki di an, kite yon kòmantè, ou pa renmen l tou, kite yon kòmantè, di sa k nan panse w, di sa w pa renmen an, m renmen sa, m renmen lè moun ede mwen, ede m avanse nan sans sa, tchaw. Bon maten, bon jounen, bon travay, e moun k ap jere strès yo. Pa kite stress ale avek nou. Se te zanmiw. Pa bliye abone, j'aime, pataje li pou mesaj lan rive. Ou konprann? Poul rive. Menm ke ou te konn tandel deja, mwen menm edem avanse avek ti konsey sa kem ba ou yo. Edem avanse. Merci. T pa ou.